So maten an mwen vle fè yon videyo spesyal euh tou senpleman paske mwen vle adrese mwen spesyalman avèk yon kategori de moun. ki sanse te deja nan Stephen, ok? Se de jèn ayisyen ki te gen enfòmasyon yo avan ou ansanm avèk mwen ki yo menm pratikman te pran desizyon pou yo te kapab fè premye envestisman an, fè premye pa a. Yo fè envestisman. Anfen, ban m kòmanse li a zewo pou w di ke ki te fè premye pa ki mete aplikasyon Stephen nan sou telefòn yo. Men, yo te bezwen fè dezyèm pa a ki se te achte omwen yon tenis menm jan ansanm avèk mwen epi pou yo te kapab kòmanse eksperyans Stephen nan. Pratikman, nan moman ke Stephen, bon, enfòmasyon an te rive nan kominote ayisyèn nan, atravè diferan kominote k ap fè fòmasyon pou jèn ayisyen yo, nan domèn teknoloji, kripto monè, pou yo kapab konnen ki jan yo kapab itilize entènèt la, pou yo kapab bati richès. A savoir gen la communauté de Mèt Gra li menm ki se Clever Coaching, genyen Ret Branche ki se yon platfòm ke James Lucien nèg China li menm kreye. kote wap ka jwenn anpil enfòmasyon genyen boulpik trading boulpik akademi ke mwen apateni avèk kominote sa depi fen 2021 ok depi fen 2021 men mwen ta pral aktif jis nan debi de Fevriye, Janvye, fen Janvye, e se nan moman sa tou ke mwen te vin gen enfòmasyon sou Stephen. Patikilyèman, Mèt Gra te kòmanse fè anpil prezantasyon sou Instagram de Stephen, kote li te menm fè yon fòmasyon, li te vann, li te achte fòmasyon sa a, li te di. Fè lajan san fòse. M pa konnen si mèt gate rive fè 300 dola li menm pandan peryòd sa a, men te gen anpil moun ki te fè anpil kòb e anplis de sa gen moun ki te fè jiska 900 dola. Lè mèt gate di waw moun sa se atlèt li ye, li fè 900 dola nan stepèn Baay sa te yon ti jan, jis paske wap kouri, baay sa te yon ti jan reprezante, um, ok, baay sa te reprezante yon gwo gwo gwo gwo gwo mit nan lespri mwen, pou m tap di, waw, eske son baay ki posib pou yon moun um, rive kapab resevwa yon rekonpans pou nan nivo sa a? Jis pou prè de yn è tan, yn è tan edmi de mach, dizon de zè tan de mach, èske li posib vre? M t ap di tèt mwen, hum, m pa fin si se yon bagay ki posib nan nivo sa a. Men, kòm, kòm mwen nan domèn kripto a, mwen te fèk koumanse fè aprantisaj la, so, mwen te di. So, mwen te di tèt mwen, non, non, non, non, non. Se yon eksperyans ke m dwe pouswiv um, pou de rezon, paske li fè pati de aprantisaj ke m ap fè a. E dezyèm rezon an, se ke Li pratikman pa parèt rezonab. Ok. Li pratikman li parèt trè rezonab. Paske lè m fè analiz de bezwen ke aplikasyon ap reponn nan. Mwen konprenn trè klèman ke wi nou ka rive fè reyalizasyon sa yo vre. Jodi a Mwen kapab adrese m avèk tout moun ki te gen menm enfòmasyon yo ansanm avèk mwen, men pou nou ye rezon ki te kòmanse ki pa kontinye ou byen ki pa t janm kòmanse ditou. Mwen gen yon zanmi ki te di a Mesye Vayan m pa t konnen si ou te nan kripto non, m pa t konnen si ou te nan kripto, m di l. Li pat konnen si m te nan kripto a fon konsa. M di son aprantisaj ke map fè, ou konprann, epi map eseye stepen, map eseye stepen paske mwen kwè ke se yon bon bagay pou sante mwen, donk map eksperimante li, alright, mwen kwè son bon bagay pou sante mwen, so map eksperimante li pou m kapab vreman. Wè kisa eksperyans la ap pote. Men lè m gade way pepè Stephen nan, sa m wè nan way Stephen Pepè nan se li menm ki objè de prezantasyon videyo sa jodi a. Ok? Se li menm ki objè de prezantasyon de videyo sa jodi a. Pase ke sa Stephen pwomèt ke li kapab fè avèk aplikasyon sa, Se pa yon bagay ke yon moun ta ka janm imajine ki posib, ok. Ou pa ta janm imajine se yon bagay ki posib vre, ok. Men, se ekstrememan enteresan lè w gade White Papers te plenn la. Se youn nan rezon ki fè ke m pran plezi mwen. Pou mwen menm mwen mete enfòmasyon yo nan deskripsyon videyo yo. Mwen tradwi yo ok White paper se pen nan se an anglè li ye so mwen tradwi li mwen mete li mwen mete li an fransè epi pou fasilite konpreyansyon donk mwen ka mete li an kreyòl tou ok Men mwen chwazi kite li an franse jisteman pou ke nou tout nou kapab menm si anpil nan nou pa konnen kreyò franse a nan nivo Shakespeare nou pa metrize li men nou li li trè trè byen donk m ap ankouraje m ap ankouraje nou pou ke nou kapab gade deskripsyon yo. nan videyo yo epi fè yon lekti pou nou kapab nou menm gon konpreyansyon an plis avanse de sa ke m ap di nou yo. Oray, jan m te di a, videyo ap spesyal, m pa vle vreman ke li long anpil, n ap kite li la, pa bliye, Nou kapab rete konesè. Nou se Stephen 10 Haiti. Let's go!